Lè mwen konnen ke m pa yon moun ki renmen pale, mwen se yon moun ki toujou kanpe dèyè rido a, men ki toujou ap travay trè di pou ke Eric Jean Baptiste atenn objektif, atenn rèv li ke li te fikse. Rèv Eric Jean Baptiste pa t sèlman rèv Eric Jean Baptiste, rèv Eric Jean Baptiste te vin rèv pa m. Objektif Eric Jean Baptiste te objektif pa m. Jodi a, malerezman, yo rache l nan men m. M ap lapriyè, paske se sa ke m ka fè, ke li jwenn jistis. Ke moun ki fè sa a, li pase alakès. Paske m panse se nesesè, li pa ka tout jounen ke lankèt. Sopotu. Ankèt sa a, li dwe, li oblije abouti. Eric te renmen di, Ayiti, si yo fann po l, yo ap wè l make Ayiti. Si yo kase zo l nan mwèl li, yo ap wè l make Ayiti. Eric te gen yon lanmou chanèl pou peyi li. Li te renmen drapo l. Li te renmen Ayisyen. Li te renmen tè sa a paske se la Bondye te chwazi pou li pran nesans. Li te vle chanjman, pa pou li. Paske nou ka di ke Éric Jean Baptiste se yon moun ki te reyisi. Li te fè tout sa l te dwe fè pou tèt li. Men l te toujou di, si limyè lakay ou ap klere e ke rès popilasyon an nan fènwa, sa pale mal de ou. Donk fòk li aranje l pou l fè ke menm jan lakay li ap klere, Ke kay chak grenn ayisyen klere tou. Eric son moun ki te moun tout moun. Eric te moun moun ki pat moun ni. Eric te pare pou peyi a sil le fo si Lucifer te sot nan lanfè l tap chita poul pale avèl poul dil tanpri Lage peyi a. Bay pèp ayisyen yon chans. Kite nou respire, kite nou viv libreman. Kite nou travay, paske l te renmen travay, se nan sa l te kwè. Jodi a yo retire l, m panse ke yo fè peyi a fè bak omwen 30 an. Paske li te gen anpil rèv pou nou. Li te gen anpil rèv pou jèn yo. Li te gen anpil rèv pou pati a. Malerezman, li pa la ankò. Men sa li te konn preche, lanmou, inyon, amoni. An nou wè, si chak nan nou, nou te kapab. Gade moun ka kote nou an konprann ke se frè nou li ye, nou pa ka vle pou nou mete san l atè, konprann ke objektif nou vle a pou nou byen an li menm tou li bezwen byen, konprann ke se nou youn ki pou bay lòt lan men pou nou rive kote ke nou vle rive a. Donk lanmou Jean Baptiste pa t pou. Tèt li. Li pat pou fanmil sèlman. Li pat pou mwen sèlman e Dye sèl sè konbyen mwen renmenl. Men li te pou nou tout. Alò si nou vle onorel se kore youn lòt, renmen youn lòt, respekte youn lòt, men padesi tou, valorize lavi nou. Valorize lavi vwazen nou. Pa di sa pa gade nou, pa di sa se pwoblèm pa l, paske nou nan youn bato. Pa di paske nou nan premye klas, nou p ap koule. Bato ap koule. Nou tout ap mouri youn aprè lòt. Tan e osi lontan nou pa di ke se nou tout ki nan bato a, donk se nou tout k ap pran ti gode pa nou an pou nou mete dlo ki vle rantre a deyò. N ap peri si nou pa pran konsyans, si n pa rantre nan nanm nou. Pou nou aprann ke sa nou pa vle pou nou an fòk nou pa bay yon lòt li. Pou nou aprann respekte lòt. Pou nou aprann renmen lòt, renmen peyi nou, renmen drapo nou, respekte lòt, respekte tèt nou, respekte lavi nou e ranmase dignite nou pou nou met men nou tout ansanm pou nou pran desten peyi nou nan men nou. Mwen di nou mèsi. Eske nou te prezan pou nou ba l yon dènye omaj? Mwen swete ke tout sa l te konn preche nou yo, kounye an ke li pa la, n a tande yo, retande yo, revize yo, aprann yo, metrize yo, pratike yo. Mèsi.
Bravo. Sa gen gou pou l peye wi madam.